ki sou barikad e kap ranfòse barikad yo. Nap salye tout militan kap travay atravè tout depatman yo kap wè kòman depi aprè midi a pou yo kòmanse mete barikad kote k pat gen barikad. N ap salye tout militan k ap prepare pou demen si Dye ve pou manifestasyon ankò istorik. Nou di yo travay. Men n ap di tout militan yo tou, apati de sa k rive Badoo yè swa a, nou mande yo pou yo kòmanse asire sekirite yo. E jan m di l nan yon nòt ke biwo m fè sòti, nou di se yon pwovokasyon de two. Pwovokasyon sa nou pranl trè oserye. Sa vle di pouvwa a konn sa lap fè, li konn kotel vle mennen nou. Men nan sans sa, yon lòt fwa ankò, dirijan ki la yo nap pran responsablite nou. Map di nou, nou konnen sak te rive sou tè sa deja. Paske kolon yo te touye tout endyen k sou tè sa. Yo tiye yon pèp totalman. Se youn nan pi gwo jenosid ki fèt nan listwa de limanite. Men malgre sa nou reziste. Nèg ki sòti an Afrik yo, melanje a sa k te rete yo, nou reziste nou di fòk nou fè nasyon sa a. E depi lè sa n ap batay pou n fè yon nasyon. Men jodi a, wout batay la pran la a, nou p ap kanpe e n ap fè nasyon an tout bon vre. pou pèmèt ke revolisyon sosyal an dousè a li fèt pou retire pèp la nan kras, nan mizè, nan soufrans, nan tribilasyon, nan pwoblèm ke l ye yo. Sa yo m di yo se pou n moutre nou enpòtans batay nou an e pou di nou tou pa dekouraje. Paske nan gè de lendepandans lan, te gen anpil sòlda k te tonbe, men n te rive fè endepandans lan kanmèm. Jodi a n s on pèp ki lib, nou gon ba, nou gen yon seri de bagay ke n manke n ap batay pou yo. N ap batay kont vòlè, n ap batay pou pèmèt ke n ka viv tankou moun, n ap batay pou pèmèt ke pèp sa a kapab pran desten l an men, pou se pa blan k ap vin fè eleksyon pou li, pou se pa entènasyonal k ap vin di l men ki moun ke l vle mete. E se pou batay sa a, san nou ap koule, e jan kamarad yo sot di la a, san sa yo p ap koule pou granmesi. M ap salye tout militan ki nan prizon nan moman an. paske n gen anpil militan k nan prizon. N ap salye tout moun ki gen moun ki viktim ki mouri pandan batay la, paske nou pèdi anpil moun. E se poutèt sa, avan m pase lapawòl bay lòt zanmi yo, m ap di pèp la e m ap rasire pèp la, avèk tout san ki koule yo, tout moun nou gen ki andikape yo, Tout moun nou gen ki nan prizon yo nou pap negosye a Jovenel ankò afè negosyasyon an se ra se ta afè negosyasyon an se ra se ta afè negosyasyon an se ra se ta paske jodia Jovenel pata dwe an kaval toujou li te dwe gentan jwenn li sa vle di gon bagay ki pat fèt. Vandredi. Andre pral di nou. Apre sa m pral pase nou Senatè Rika. Senatè Rika pral di nou, nou menm kòm responsab ki pale avèk tout sektè nan peyi a, ki ansanm de mezi ke n ap travay sou yo e ke ensesamman n ap genyen pou n kominike yo avèk popilasyon an. Paske n konnen aktyèlman peyi a pa ap dirije nou menm fòk nou panse a pran responsablite nou avèk pèp la e tout lòt sektè yo. Twazyèm moun ki pral entèvni pou nou se depite Serge Joseph e Serge Jean Louis Serge Jean Louis k pral pale pou nou paske n gen anpil preokipasyon an s ki a trè avèk Jovenel depi lè pèp la fin revoke l. Nou pa konn ki kote l ye. Sa vle di Sèj pral pale sou sa. E pou n tèmine, gen zanmi nou k ap ouvè yon ti parantèz tou piti nan fen rankont, nan fen konferans lan, paske n konnen Badou se te yon militan Pitit Desalin. M vle Pitit Desalin di yon mo spesyal. avèk paran militan sa ki tonbe e se li kap di dènye mo a pou nou e si gon ajou pou fèt sou kesyon lapolis Youri si gon ajou pou fèt sou kesyon lapolis la si nesesite a ta parèt wa fèl pou nou si pa genyenl nap klotire avèk Gracia pou lenstan nap pase nou.

M salye laprès ki la a. M salye tout dirijan politik ki la a. M salye tout militan politik ki la a. M salye memwa Badou yo asasinen yè swa nan Dèlma. E si yo pa t asasinen l, li t ap la avèk nou. Depi dezan. Nou pa janm fon aktivite politik pou badou pa la. Vrèman, son kou ki fè nou mal e l fè nou mal jouk nan zo. Men sèl bagay, si yo konprann se pou fè nou pè, se byen konte, mal kalkile. Si yo konprann se pou fè nou bat ba, se byen konte, mal kalkile. Trè byen. Vandredi 27 septanm 2019. Aprè apèl gwoup politik depite senatè ki siyen altènativ tèt ansanm pou rebati Ayiti a te lanse, pèp la pran lari pa bann pa pakèt nan tout peyi a. Pòtoprens nan zòn metwopolitèn nan nou pa janm jwenn yon manifestasyon konsa. Tèt manifestasyon an. Dèlma 95, ki vle di Petyonvil, Dèlma 18, gen moun k ap monte toujou. Sa vle di, se plis pase 4 kilomèt. 4 kilomèt, tout moun ki nan chif kapab pran san difikilte on milyon moun, on milyon senk san mil moun. Sa vle di kisa? E se menm bagay la ki pase Okap. Se menm bagay la k pase Gonayiv Senmak, se menm bagay la ki pase Okay, se menm bagay la ki pase Jakmèl, Tigwav, Leyogàn, Mirbalè, toupatou nan peyi a. Vandredi 27 septanm 2019 la, se pi gwo jounen mobilizasyon popilè ki pa janm fèt nan peyi Dayiti. E apati de vandredi 27 septanm 2019 la, Pèp la revoke Jovenel Moïse kòm prezidan. Pèp la pa rekonèt Jovenel Moïse kòm prezidan ankò. Pèp la destitye Jovenel Moïse kòm prezidan. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Pèp la di li pa vle Jovenel Moïse. E jodi a, Jovenel Moïse pa prezidan ankò. Jovenel Moïse son prezidan ki nan kache. Son prezidan ki an kaval. Son prezidan pèp la ap chèche. Son prezidan ki nan mawon. Jovenel Moïse pa prezidan e se pa li kap dirije peyi a ankò. E se sak fè nou menm ki nan altènativ la, gwoup politik, senatè, depite ki siyen altènativ tèt ansanm nan, nou n ap pale. Nou ap diskite, n ap konsète, n ap dyaloge avèk tout lòt gwoup ki nan peyi a, paske peyi a pa pou nou sèl, e objektif la se pou rapidman nou rive enstale yon prezidan pwovizwa. Objektif la se pou rapidman nou rive chwazi nan konsètasyon avèk tout sektè yo yon premye minis. Objektif la se pou nou rive. Monte yon gouvènman avèk patisipasyon tout moun e mo dòd la jodi a se ke Jovenel Moïse pa prezidan ankò, pèp la revoke l, men se pou pèp la rete mobilize, se pou barikad yo monte pi wo, se pou mobilizasyon an monte pi wo jiskaske nou enstale gouvènman pwovizwa a. Jiskaske nou enstale pouvwa pèp la. Jodi a, Jovenel Moïse pa gen pouvwa ankò. Si genyen on anbilans ki prale Gonayiv, se pa lapolis li rele, se Senatè Latortue l rele. Sa vle di se nou menm ki pouvwa a. Si gon anbilans ki prale Miragwàn, yo pa rele lapolis, yo rele Senatè Cassy. Si gon on machin ki prale Okap, Se gwoup Inisyativ Patriyòt Maryen yo rele. Sa vle di, nou menm ki siyen altènativ la, pèp la valide altènativ la e pèp la rekonèt jodi a nou gen responsabilite pou nou travay avèk lòt gwoup paske nou pap janm fè anyen pou kont nou jiskaske nou rive pran peyi a an chaj. Modòd la, demen maten! M pa vle yon chat travèse lari a. Menm yon chat vòl pa travèse. Se pou pèp la bloke peyi a nan kat kwen, di nò o sid, de lès a lwès, manifeste, mobilize, mete barikad jiskaske nou enstale pouvwa pèp la, jiskaske nou enstale gouvènman pwovizwa a. Se sa modòd la ye. E apati de jodi a la, peyi a gentan fèmen. E aswè a la, Si gon moun kap tandem rantre lakay ou rantre lakay ou bay pèp la lawi a bay pèp la lawi a tout moun rantre lakay yo tout moun ki nan lawi avèk ti machin nou nou pa vle fè viktim rantre lakay ou bay pèp la lawi a demen maten chat pap travèse lawi. Pèp la ap okipe lari a, pèp la ap okipe beton an nan kat kwen peyi a jiskaske nou enstale gouvènman pwovizwa a. Vwala le mesaj ke mwen pote jodi a. Epi moun ki mouri yo, nou gen yon mo spesyal pou yo. Nou gen yon mo spesyal pou fanmi moun ki mouri yo. Nou salye memwa yo. Yo anpil. Genyen yo ki kite pitit, genyen ki kite madanm, genyen ki gen 26 zan tankou Badou. On sèl bagay ki klè, san yo pap koule pou anyen. E tout moun ki patisipe nan asasinen yo, n ap jije yo, n ap kondane yo, n ap flank yo nan prizon. Se sa mo dòd la ye. Epi mobilizasyon non stop, mobilizasyon san kanpe jiskaske.

Yo di m gen anpil pèp k ap vin la a toujou. Sa vle di pèp k ap vin la yo, nou pral 47 avè yo. Kou n fin la a, nou prale 47 pou n fè solidarite avèk baz 47 Badou. Sa vle di randevou a la a kou n fini se 47. N ap salye, n ap salye tout militan yo. Mesye, mesye, mesye, mesye. Silans, silans, silans. Mesye, mesye, mesye, mesye. Silans, silans, silans. Mèsi. N ap salye tout militè yo, tout kanmarad ki la a. N ap di ke nou kontan solidarite sa a. Paske kanmarad ki tonbe a, li pa p rete, li pa p rete konsa. Grenadye alaso, sa k mouri, n ap vanje yo. Jodi a, jodi a, fò yo konnen ke Badou pa piti Bisangadò. Fò yo konnen ke fanmi an nou pap lage l men nou pap lage Badou tou. Li enpòtan pou nou di vandredi nou revoke manda Jovenel la e kòm nou revoke manda a si l t al penitansye li t ap bon pou li men li mawon. Donk demen nou pral nou pral chèche tout kote li paske li enpòtan pou ke yon prezidan ki pap gouvène ki nan mawon ke n al chèche kote li ye e n ap di A tout moun pa serel lakay nou paske se swa lal nan penitansye a swa nou pranl se pou tèt sa nou di nou pa nan dyalòg sepandan nou vle on depa imedya e nou vlel e nou ka montre nou sivilize paske jodi a. sa nap fè a kòm pèp imedyatman ke nou gen demisyon sa a yap wè ke lari a pwòp imedyatman ke nou gen demisyon yap wè ke nou lari a lap pwòp ke nou òganize e se poutèt sa nap di demen mwen konnen mwen konnen ke mwen te tande gouvènman. Tap pral netwaye lari, mwen te mete yon defi pou yo leve yon barikad Latibonit. Depi aprè midi a, depi aprè midi a, ni aswè a, nap remete barikad yo. Epi, lè n fin mete tout barikad, Nou pral chèche Jovenel.
Vwala zanmi telespektatè ou toujou branche chèn 54 nou an dirèk depi otèl Olofson Pòtoprens kote ke opozisyon politik la li menm li ap bay